Sou tablo a gen 2 trinòm di sekon degre. Gen x kare mwens 3 x plis 2 e x kare mwens 2 x plis 1. Kisa yo mande pou nou fè avèk trinòm sa yo? Yo vle ke nou etidye sin yo. Ann pati avèk premye trinòm nan ki se x kare mwens 3 x plis 2. Nou konnen deja?

kòm etan x mwens 1 fwa x mwens 2. Mennan yon fwa ke nou rive jwenn fòm ki faktorize an, nou ka trase tablo dèsin nan. Tablo dèsin nan nou konnen deja, premyè liy nan li gen valè de x ki premyèman soti de mwens lenfini a plis lenfini. Men nan antre entèval yo, nou mete valè ki anile trinòm di second degré an. Otreman di, nan ka pa nou an, nou mete 1 avèk 2. Donk, nou mete 1, nou mete 2. Mètnan, nan dezyèm lig nan, nou mete valè a. Nan ka pa nou an, a egal a 1, b egal mwens 3, c egal a 2. Donk, nan dezyèm lig nan, nou mete valè 1. Twazyèm liy nou mete premye faktè, sètadi x mwens 1. Katriyèm liy nou mete dezyèm faktè ki se x mwens 2. E pi, an dènye lye, nou mete ekspresyon ke nou bezwen faktorize a. Otreman di, trinòm di segonde degre nou an. Mèt nan 1. Se yon nonb ki fikse, ki strikteman pozitif, ki diferan de zewo. Donk, sou tou le twa entèval yo, sin de 1 se pozitif. X mwens 1 se yon binòm de degre 1. Li anile lòske x egal a 1. Donk, nou prale anba 1, nan ranje sa, nou mete zewo. Men nan, x etan koefisyan de x lan se 1, Sin de 1 se plis, donk adwat de 0 nou mete plis. E agoch li nou mete sin kontrè lan ki se mwens. X mwens 2 se yon binom de degre 1 ki anile pou x egal a 2. Sètadi. Lòske m al anba 0, pou ranje sa, lòske m al anba 2, pou ranje sa, mwen mete 0. Koefisyan de x se 1, e 1 son nonm ki pozitif, donk mwen mete plis a dwat, e a goch lan mwen mete mwens. Men nan trinòm di segonn degre an, li anile pou x egal a 1, li anile pou x egal a 2. Men nan, pou mwen jwenn sin definitif trinòm nan, mwen fè mwens pa mwens. Mwens pa mwens ki fè plis, plis pa plis sa fè plis. Mwens pa plis sa fè mwens, mwens pa plis sa fè mwens. E pi, plis pa plis sa fè plis, plis pa plis sa fè plis. Donk, an definitif, Menm jan pou binòm de degre 1 an, tablo de sin nan, li ban nou diferan entèval ke mwen ka jwenn ki kote trinòm mwen an li pozitif oubyen ki kote l negatif. Donk apati de la, mwen ka bay yon ti rapò, menm jan m te fè pou binòm de degre 1 yo. Donk, mwen di, pa egzanp, lòske m twouve m nan entèval pozitif yo, sètadi, lòske m nan premye entèval, X ki varye de mwen lenfini a 1, epi m nan entèval X ki varye de 2 a plis lenfini. Donk, kòman m ekri sa? Mwen di, lòske m nan entèval de mwen lenfini a 1, m mete senbòl reyinyon an, apre sa m mete dezyèm entèval, ki varye de 2 a plis lenfini, epi m mete yon ti vigil. Pou m nan entèval.

E m met yon ti vigil. Donk, lòske m nan entèval sa yo, mwen enfini a 1. E 2 a plis enfini, kòman trinom mwen an ye? Donk, mwen ekri ke trinom mwen an, ki se x kare, mwens 3x plis 2, li pozitif. Sètadi, li siperyè a 0. E pi, dezyèmman,

Ok, pou nou ranpli tablo an, nou konnen prensip lan deja. Nou mete valè ki anile trinòm nou an. Otreman di, se 1. Son rasin doub. Ok, menan 1, li strikteman pozitif, donk 1 pa janm ka egal a 0. E li pozitif, donk, sou tou lè 2 entèval yo, 1 se plis. Men nan x mwen 1, li anile lòske x egal a 1, donk nou ale anba 1 pou x mwen 1 nou mete 0. Koefisyan de x se 1 ki pozitif, adwat, donk adwat li nou mete plis, agoch li nou mete mwens. Menm istwa lan pou dezyèm x mwen 1 an, plis, mwens. Trinòm nan, li anile donk pou x egal a 1. Epi lòske nou rive la, nou fè aplike règ dèsim. Plis pa plis, sa fè plis, plis pa plis, sa fè plis. E pi mwens pa mwens, sa fè plis, plis pa plis, sa fè plis. Donk, ankò yon fwa, alèd de ti tablo an, dènye ranje an, nou ka pwodui yon ti rapò pou n di ke kèlke swa, sou kèlke swa nonb reyèl lan, trinòm nan l ap toujou pozitif. Paske, si n ap byen gade, Ke li Ke m nan entèval mwen lenfini a 1, ke li nan entèval 1 a plis lenfini, si nan li toujou rete plis. Donk, m ap ekri ke Kèlkeswa x apatene a 1, sètadi pou kèlkeswa nonb reyèl m pran, ki sin trinom mwen an ap genyen? L ap pozitif, sètadi l ap siperyè ou egal a zewo. Sa k fè m mete siperyè ou egal a zewo, se paske gen yon nonb reyèl kote ke li ka egal a zewo. Donk, an definitif,